Sa vle di, ou pa renmen job la, sa vle di se mwen k pou ap bagay job la pou ou, se mwen k pou ap peye bil pou ou kòm gason. Enben m pa pran sa nan men w. Jounen jodi a, m pral pake malèt ou. Epi m fout ou deyò pou w pa antre bò isi ankò. M pa bezwen konn ki kote w pral dòmi, ki kote w pa pral dòmi. Enben m ap voye w sou entènèt la. Of kòs se yon gason, yon gason parese ou ye, m pa nan gason parese. Si w soti Florida m pran w m vin la avè w, ou pa gen dwa pou chita nan konpitè tout lasent jounen, bouyi, fè manje, ba w manje, ou pa menm konn ki kote lajan ap soti. Epi ou vin chita? Wap sa ba bay sa bay kamera la pa fin tenten sa menm. Enben enben si w pa vle m lage l sa w vle m fè al travay pou m pa lage w sou rezo a al travay m ap al pran se malèt ou ou pou kò wè m pral fè w wè m pran malèt la epi m fout ou deyò m pa bezwen konn ki kote w pral dòmi si te tikè w ap tou fè pou w ale Florida Ou mèt tou fè tikè pou ale Florida. Paske ou pa ka yon gason pou pa rese konsa. Sa vle di mwen kap travay, ki pou bo manje, ki pou fè tout bagay. Nou sot Florida ansanm avè ou te bezwen rete Florida nan mizik ou tout la sent jounen ou sou yon konpitè. Ou ap chèche. Ou ay si atis te bon. Kote atis ayisyen yo ye a yo pa tap la non. Yo tap pi bon ke kote ou ye a. E fasil, ou poko wè anyen, malèt la m pral pran anlè a la m fout ou deyò. Li chita depi maten, li pap fè bè, li pap fè se, m ap fout ou deyò jodi a. Ou genlè konn se manti m ap fè. Men malèt ou, vin pran malèt ou, epi fout ou deyò. Soti, banm kay la.

Epi pou m al chèche w travay pou mwen sou ap travay. Yo, ok, bon, e ou k te fè m vini, e ou k te fòse m vini. Enben wè m fòse w vini, se pa pou w al travay ki fè m te fè w vini? Kounye a ou pran m ou mete m nan. Bon, bon ou pa al travay, sa w vle m fè? Konbe tan w genyen la? Konbe tan w genyen la? Konbe tan w genyen Indiana, ou pa vle al travay la? Ou sanwont anpil wi monchè, kòm gason w ye ou vle se fanm ki pou ap travay, ki pou abiye w, ki pou ba w manje, ki pou peye kay, kote pou w dòmi? M pap ka pran sa nan men w. E bon, ou te gen kote pou w te rete, why ou vin la a? Se pa pou travay ou te vini? Enben fout pran malèt ou a, soti, soti ban m kay la. Bye, m ap al lage w sou rezo men m kòm gason san wont, ou pa ka gason se sou kont fanm ou vle pou w rete tout lasent jounen. M ap lage w sou rezo sosyo ok. Wa mèyè korije san wont, gade y. Ou rete sou kont. Men gwosè, men gwosè fal ou wi epi se sou kont fanm ou rete tout la sent jounen. Ale, ale, banm van, banm lè mwen menm ma konnen mwen sèl mwen ma peye bil mwen pou kont mwen men si ke w gon ou la fò w ta ede m peye bil bon si w rete la w pa ede m peye bil ki sa w vle m fè? M pa bezwen konnen. M pa bezwen konnen. Epi w tout la sent jounen w bezwen fanm? Pa mete sou entènèt la non. Mwen map vla, map lagel sou entènèt la, map lagel pou m fò kite gason san wont. Lè w vin yon kote se travay pou travay, se pa rete sou entènèt, veye moun sou entènèt, sèl sa w vo. Pran malèt la non. Way ou kanpe devan la, m pa bezwen konn ki kote w pral dòmi, ki kote w pral rete. M pa bezwen konnen si w gen moun isit, si w pa Ou pa gen moun Indiana way ou pral travay? Si w te konnen w pa t gen moun Indiana se pou w t al travay, pou w te bay tèt ou manje, m pa ka rete m sot pran w Florida m vin la avan w, ou rete nan entènèt tout la sent jounen, m al travay m kite w ladan l, m tounen m kite w ladan l, m vini m kite w ladan l, m kouche m soti m. Bagay video la efase. Enben wap konn jòj.
Lè wap gade se Menm Joe Biden pral gade w. Ou pa bezwen ou pa bezwen pè. Sou rezo sosyo. Ou wè ou kanpe la toujou, ou pa rele yon moun pou vin pikòp ou. Ou gen rès ba anndan w toujou?